Bonjour, bonsoir, sa depan de lè wap gade ti video sa Map di nou mèsi paske nou chwaze gade video sa Jodi an map montre nou kijan nou fè On siwo pou grip oubyen the flu Ou konnen konnya la nou nan sezon pou flu oubyen grip so video sa tou kout epi tou map moutre nou kisa nou bezwen pou nou fè siwo sa Anvan nou komanse nan video an map di nou pa bliye abone si w poko abone pa bliye peze ti kloch la pou nou ka wè tout veio yo mwen poste pou yo just vin nan telefòn nou pring pou nou ka gade li an premye ok so kounya la map rache zonyon yo ou ka rache yo janw vle mwen menm m just rache li konsa paske e sa ki pi vit pou mwen eskizem paske vwam fon ti jan tankou li ale sorry guys li ale so. E poutèt sa nou tande vwa m konsa. Kounye a la, m fin rache yo, m ap mete sitwon, m pire sitwon an, nou wè sitwon an gen anpil dlo ladan, e konsa m renmen sitwon an, epi tou m ap retire chè ki nan sitwon an, paske m renmen lè m pran yon kiyè sitwon, yon kiyè siwo, m tou pran. Ti gouchè yo ladan pou lap kraze anba danm. Ou pirel konsa. Ou ka mete valè sitwon ou renmen men m te mete tout sitwon sa yo pou l ka gen bon sitwon bon gou sitwon an. Epitou sitwon bon pou ou anpil, li tankou yon detox, li lave tankou lè w pran sitwon ou pire l nan lèt nan dlo oubyen ou fè yon sitwon lè w fè sitwon ou pire l nan siwo sa oubyen nan dlo li bon pou ou anpil li detox Tout ògèn ou ki anndan sistèm ou li detox um poumon ou li detox um kouman w le sa liver tou m pa konn kijan w di sa an kreyòl men sitwon avèk um lime sitwon avèk lemon bon pou nou anpil.

Zonyon an paske m di nou deja m renmen lè l gen anpil sitwon epi tou m fè m fè siwo sa pou tout moun lakay mwen nou bwè li menm bebe bwè li li bon pou anpil aktyèlman la nou wè vwa m t kòmsi vin ok konnya men e li menm ki ede m avèk vwa m m gen yon grip ki ap fatige m nan moman an. Men depi lè m fin fè siwo sa, li fè on ti jan ede m. So, li vrèman bon pou sante w, li vrèman lè w gen grip, si w pa vle achte tankou remèd nan store yo, bagay sa yo, paske mwen menm lakay nou, nou pratis anpil bagay natirèl k ap bon pou sante nou. Lontan yo pat gen Publix, Walmart, yo pat gen CVS, yo pat gen Walgreens, se bagay nòmal yo te konn fè pou moun lè yo malad so m tou kenbe koutim sa paske se li ki bon pou nou. Hey guys konnya la map moutre w kijan li sanble lè w just pire sitwon ou wè tout dlo sitwon an ladan konnya la moute nou myèl lan m jis ap ouvè sa konnya la m pral mete siwo myèl la ou mete valè ou vle men siwo myèl bon pou ou tou li retire tout rim ou gen sou lestomak ou lè w gen grip Li bon pou anpil, li bon pou alèji, li bon pou anpil, anpil, anpil, anpil bagay. Kòm m di nou deja, nou praktis anpil bagay natirèl ki bon pou ou. Si w soufri um, maladi tankou azma, oubyen alèji, oubyen ou gen grip, oubyen nen w toujou tankou ap fè rim, bagay sa yo, ou ka pran yon kiyè, Anm nan siro myèl la chak jou. Ou pran yon nan maten epi tou yon lò pral dòmi. Epi tou ou ka fè sam fè la, resèt sa ou ka fè li epi tou ou pran yon nan maten, yon aprè midi oubyen lè w pral dòmi. Sa ou plis vle fè li bon. Zonyon tou, zonyon bon pou anpil pou moun ki fè azma, bronchitis, bagay sa yo, tretman sa bon pou moun anpil, anpil, anpil, anpil. Gen de fwa m just fè l avèk zonyon avèk siwo myèl lan, men akoz m te gen grip lan epi tou nou plis renmen l avèk sitwon an, M ajoute sitwon, li fèt tankou yon ti detox ki lave sistèm nou, epi tou li lave poumon w, tout bagay sa yo, li retire mucus sou lestomak ou, tankou flèm, rim, ou las, ou ka pran sa tou, li bon pou anpil bagay. M jis ap ajoute plis siwo myèl paske mwen te gen yon ti gou anmè, kounya la. Map fon ti bwase li pou tout ka tankou tranpe nan dlo an nan siwo an ou wè li konsal sanble konnya la mpwal kouvri li jis avèk yon ti bagay mjust kouvril konsa apresa that's it ou kitel konsa pou mwen menm konn kitel pou 2 jou aprè 2 jou nou bwè li. Thank you guys sa te yon video tou kout tou cho tou bouke m te di konsa fom fè li pou nou paske m konnen nan sezon konnya la nou nan sezon fredi nou nan sezon flou nou nan sezon grip epitou gen yon new bagy ki soti konnya um coronavirus so try pou nou bwè bagay ki ka bon pou sante nou bagay natirèl epi tou bagay ki ka ede nou si nou ta va malad mèsi anpil paskew te chwazi gade ti video sa pa bliye like pa bliye kite yon bèl kòmantè pou nou dim kijan nou fè resèt nou oubyen Si nou achte sa, tankou si nou achte bagay, lè nou gen grip kisa nou achte, kisa nou prefere, tout bagay sa yo. Pase nou konnen m renmen lè nou fè ti pale avèm. Anyways guys, m pap kenbe nou two long, m ale, I love you guys so so so much, mèsi pou tout moun ki te abone yo, epi tou pa ret pa bliye voyel pou zanmiw, fanmiw, sèw, kouzin ou, manmanw, papaw, tout moun ou panse ki ka Enjoy vedio sa epi tou ki ka fè resèt lan si w fè resèt sa fèm konnen anba nan komantè kijan w te renmen li kijan w te enjoy li kisa w te ajoute ladan si nou renmen lèm fè ti vedio sa yo pou nou kote map moutre nou bagay natirèl pou nou fè fèm konnen nan comment lan tou.